Rapidman senatè bonjou e eske w resevwa nouvèl la menm jan avè nou? Wi m salye nou mesye, m salye tout panelis yo e m resevwa nouvèl la e m ap di on moun lè w ap fè menm lè w ap fè mal e gen yon jan pou w fè l moun yo menm lè y ap fè mal yo fè l trè mal paske mwen sot li sa Melanie Joly te di a direktè Minis afè etranjè la li di ke Prezidan Sena aktyèl la, e mwen menm ki te okipe stati a, mwen te itilize, mwen menm ki te okipe fonksyon an, mwen te itilize stati m pou ke nou fè zam ogmante nan peyi a. Alò, m te li jisteman nòt Mélanie Joly a, kote ke jisteman m t ap gade sa. 1.

Pou yo te felisite m kòm yonn nan prezidan ki te pi pwodiktif. E dezyèmman, si yo ta vin pale de kesyon dwòg, mwen kwè ke an 2007, 2011, te gen jisteman yon pwoblèm ke yo te koupe viza, men apre, yo te vin reyabilite lè ke mwen menm m t al nan tribinal, m te soumèt yon desizyon, yo te vin gade l. Donk, mwen kwè ke jodi a, si genyen de peyi. ki vle jodi a ebyen itilize pozisyon yo pou yo atake de moun dayè se pa nou 2 a ke yo te koupe yo koupe viza anpil lòt moun dayè ou wè yo fè yon kominike espesyal pou sa sa se 1 men dezyèmman lè ke yon kesyon.

Wè, li di ke yo pran dè sanksyon kont le prezidan di Sena Joseph Lambert e Youri Latortue ki te okipe fonksyon sa a e ki te itilize stati yo pou te favorize zam e rantre nan peyi a. Donk alò mwen menm m oblije gade jisteman rezon yo menm ke yo bay la. Donk yo pa pale m de nouvo fè. E si te gen de nouvo fè, m panse ke omwen yo t ap gen ladesans pou yo di l. Bon, Ekout, lè w mèt nan politik w ap batay, mwen menm mwen kwè ke jodi a, se sou sa peyi a chita. Gen de repons pou yo bay, gen yon repons jiridik kote ke moun ki pran sanksyon sa yo, pa bliye nan peyi sa yo Kanada, Etazini, genyen sa yo rele tribinal, gen jij ki la, lè ke leta pran yon sanksyon kont ou, oubyen gen de moun ki pran sanksyon pou ke w al devan jij la, epi gen yon batay politik. Kote ke jodi a tout moun konnen pozisyon m pa rapò a entèvansyon, e 2 peyi ki pi cho devan sa yo se Kanada a Etazini, e mwen menm mwen te ekri dirèkteman pou m te di yo ke pa gen entèvansyon k ka fèt paske yo te echwe, voilà ce qu'il faut faire. Mwen te reprann li devan delegasyon kanadyèn ki te vini, ki te rankontre m e ke m te esplike yo sa e m te ba yo livre an. Donk, jodi a si y ap pini m pou pozisyon politik mwen, pa gen pwoblèm. Men si se sa wap fè, Alò senatè, senatè, si m byen konprann, ou atribiye sa ki fèt la a yon fòm de sanksyon politik, men ki pa gen anyen pou l wè ak dwòg e finansman bandi jan ou vle l fè kwè l la. Donk se ta va fwi de batay politik ou ki fè ou viktim de sanksyon sa a. Alò m pran ou menm separeman, paske m pa p evite w pou pale pou Lanbè. Non, mwen menm, mwen menm li klè nan kesyon sa a ke se yon konba de pozisyon politik. Mwen menm mwen te prezante yon plan sekirite. Mwen te di ameriken o depa yo pa bezwen vin ap bay tout kòb sa yo jan yo te konn fè a, se yo ki te fòme polis la e jodi a yo, yo, yo erite de sa ke yo te fòme a. Ok? E mwen te di men kòman nou menm an Ayiti pou nou konbat li. Depi lè sa a, mesye yo pa t kontan, yo te di m sa. Dezyèmman, kesyon entèvansyon vin poze, mwen gen pozisyon m e mwen panse ke pozisyon sa a vin deranje yo. Paske si jodi a te gen yon pwoblèm, te gen yon pwoblèm ak Senatè Latortue, e m pa kwè ke delegasyon kanadyèn sa a k vini an se premye moun ke li rankontre, ke m ekspoze pozisyon m ankò, paske yo te vini pou yo te wè èske m te gen menm pozisyon an, m ekspoze pozisyon m, mwen di yo kòman kesyon. e sekirite a dwe ye, entèvansyon yo te fè avan se te yon kawo epi fò nou refè l, e jodi a y anonse e pami anpil lòt moun te deja okipe viza nan gouvènman tout bagay, yon anons yo fè se pou aji sou kesyon piblik la, mwen ap di yon bagay trè senp Edmond, ou wè nan kesyon sa yo nou konnen lè w ap fè politik nou pa timoun, nou konnen nan ki batay ke nou antre, nou konnen pozisyon ke n ap defann yo y ap nui anpil moun, nou konnen efè sikolojik ke y ap jwe. pou ke lè sa rive, ebyen, yo ka frape yon moun. Non, nou di ke nou pa p dekouraje nan konba. Nou konn batay jiridik la, paske se la nou etidye. Nou konn kòman pou nou fè batay jiridik la nan peyi sa yo. E dezyèmman, batay politik la, nou menm n ap fè sou teren, paske sa ki enpòtan pou nou jodi a, se Ayiti. M ap redi l ankò, responsablite peyi sa yo anpil nan sa k ap rive a. Nou gen responsablite nou tou wi, men responsablite sa yo peye anpil. E si jodi a n ap rekòmanse, fò ke nou mete peyi sa yo an kesyon. Nan desizyon ke yo te pran. Epi si pa gen moun ki ka fèl mwen menm map fèl paske mwen panse ke si nou pa fèl son ipokrizi lap ye e nap rekòmanse menm jan an e Ayiti pap avanse. Alò senatè, yon desizyon konsa nan moman kote gen anpil ensekirite, moun ap mouri, bal ap antre, kidnaping. Epi gen yon ansanm peyi ki di yo se zanmi Ayiti men nou konnen byen antandi ki enpak zanmitay la fè nou soti yon desizyon konsa. Ou menm kòm moun, Senatè, ki enpak moral sa ka gen sou ou oubyen sa gen sou ou? E kòm lidè politik, o nivo kredibilite, kòman ou panse ou pral kontinye egzèse menm aktivite politik ou aprè de tèl desizyon?

Li gen la pi sere li m ankò bon m ba l yon ti tan alò te k itilize pil de teknik ki t anpeche nou fin tande senatè Youri Latortue ki kalifye de desizyon ban m poze l pou ou frè m oh oh envite ka poze envite kesyon kounya alo wi senatè malerezman te k yon ti koupi alò nou t ap gade m t ap gade avèk ou pèsonèlman ki enpak moral sa ka genyen sou ou e sou avni politik ou. Se sa, lè yon bagay gen enpak moral se lè a konsyans ou konnen ke ou menm ou rive ke ou gon tò. Gon enpak ke lap fè sikolojik sou anpil moun puiske kanmenm se de gran peyi ki rive jodi a di l menm panse se nè ke pou en moman paske imedyatman ke sa rive la premyè choz a fè se la batay jiridik paske peyi sa yo yon moun pa ka rete pou l di nenpòt ki bagay ou gen dwa al devan jij pou ke premyèman ou defann ou. Donk se sera la batay jiridik. E se batay ke m ap fè. E m konnen tou, mwen fè plizyè batay deja. Mwen te fè l an Frans, lè ke yo te akize m, mwen te soti venkè. Mwen fè l lè Etazini jisteman te akize m, ebyen nan kesyon dwòg, mwen fè l, mwen te soti venkè. Donk, m pa pè, batay sa yo m abitye fè yo. E lè m fè yo, mwen kanpe, mwen toujou gade blan je nan je. E piske gen anpil bagay ke petèt nan entèvyou a m pa t di, m ap gentan di yo yon lòt lè. Dezyèmman, la batay politik. Mezanmi, kiyès ki pa konnen ke peyi sa yo, jodi a, depi ou gade yo nan je, yo santi pou met pye sou ou? Kiyès ki pa konn sa? Tout moun konn sa. Alò, jodi a, Edmond, ou ta panse ke yon, yon minis ki pale nan yon peyi, ki akize yon moun ke li pa pote okenn prèv de sa l di, dayè li di ke, jisteman, ke lè m te prezidan sena ok m te itilize stati m pou m fè zam antre nan peyi a yon moun ki te prezidan sena e a linanimite yo rekonèt li ke se li ki te pi pwolifik se lè sa sèlman sena te fonksyone e kisa m te pran mwen menm kòm desizyon se fè majorite a vote donk èske m te pran yon desizyon sèl oubyen èske m konn pran desizyon an asanble donk sa yo di a deja pa gen okenn sans pou mwen. E mon lò nèg nan nivo pam mwen rive mwen yon minis ap di sa ebyen mwen menm se ri m ri minis la paske lè lè yon minis konprann sa yo rele fonksyonman asanble pou w ta di ke mwen pran dè desizyon ki favorize antre zam eske m konn vote rezolisyon pou kont mwen eske mwen konn vote lwa pou kont mwen eske m gon yon lèt ke m te fè ke m te ekri pou kont mwen ki ka pwouve sa jodi a. Non, ekoute, jodi a m panse ke nou ka nan yon ti peyi, nou se de gran despri, ekoute je fini, nou ka nan yon ti peyi men nou se gran despri, la batay jiridik sera mene, paske mwen kwè ke se yon akizasyon politik, men n ap fè batay jiridik la, paske fò nou deboute l nan tribinal, la dezyèm choz, batay politik la, ekoute bon, se koni, m rive nan yon sitiyasyon kote ke jodi a, ebyen mwen wè m te gen rezon pale je nan je, paske sa bouskile moun yo.

Se ou menm antanke senatè ou itilize pozisyon ou pou ke ou antre nan demach sa yo, kòmsi fè zam antre, ou gen franchiz, dwòg elatriye. Mentnan, kesyon pa m nan, kòman ou eksplike yon moun, ou di l talè a la, Lafrans, Kanada, Etazini te fè l premye fwa, poukisa se ou toutan?

Mwen panse ke jodi a, li pa di l itilize le statut de senateur. Bon, fò li analize sa l di a. E se apati de sa moun nan di a, ke si gon bagay ou pral nan tribinal, ou rete ladan l. Donk, le prezidan di sena, mwen te la, e mwen sot di ke prezidan sena a, li pa genyen okenn inisyativ endividyèl ke l ta pran kòm api. Ok? Amwenske se Youri Latortue k ap aji. Donk lè l pale de prezidan di sena mwen te la di mwen digne a oken moman du politik a oken moman de la dire pat genyen kesyon sa ki te poze puiske imedyatman an fen de prezidans nou t ale nan asanble Kebèk la kote mwen menm yo te ka akeyi m kòm prezidan e yo te felisite m pou travay ke m te fè a sa se 1 2 twazyèmman ou di poukisa se mwen bon ekout Jodi a, mwen kwè m ke m nan yon sosyete m ap fè politik. M ap fè politik, mwen toujou nan yon sitiyasyon depi lè m prezidan sena a. Li pa t li pa t konsa lè mwen menm mwen te ofisye nan lame, ni lè mwen menm mwen te ofisye nan polis la. Li vin konsa apati de 2007 kote lè m antre nan politik. E lè m antre nan politik, mwen kwè ke premye ak ke m te poze, te te di tèl fòs piblik pou Ayiti e m te kanpe parapò a de peyi kote ki te gen kesyon lame yo t ap pale yo pa t vle lame e lè sa a an 2007 mwen kòmanse gen pwoblèm la jisteman avèk Etazini kote ki te gen akizasyon e sa m te fè kòm mwen te konnen moun ki te fè l la mwen menm m pa t al nan tribinal Ozetazini m t al nan tribinal Ayiti kote ke yo te deboute moun nan e yo te dedomaje mwen menm e m te transmèt desizyon bay otorite amerikèn yo ki te retabli viza m. Donk, mwen vle esplik wou kesyon an klè, paske gen anpil moun ki kèlke fwa pa konn dwa yo, lè y atake yo pa konn egzakteman sa pou yo fè. E mwen menm, mwen te toujou vin kenbe menm pozisyon. M pa janm chanje pozisyon kont la kesyon, e sou la kesyon militè. Ok, dènye kesyon pou n ale, Senatè. Ou gen byen, ou gen byen Kanada, Etazini? M gen yon pwopozisyon.
Non, tout envestisman mwen fè an Ayiti.

Gen de detay m pa rantre ladan yo paske banm di w m gen m gen des anbasadè ki rankontre avè m deja ebyen ki fè m des menas ki pale wo e fò avè m wi e m pale wo e fò avè yo tou wi e ki e ki di m map peye sa chè wi men ekout kòm se t yn emisyon de de 10 minit yo te rele m pou m te pale mwen panse ke j'aurai amplement le tan dayè sou sèt menm radyo m envite demen nan nan ramase e je serai prezan donk mwen gentan bay yo paske jodi a mwen panse ke Nan batay ke m ye la jodi a, si yon moun ou te rive, e jan Ameriken konn fè l tou, si jodi a l ap akize yon moun nan dwòg, se li menm ki di si l pran moun nan l ale. Donk jodi a m pa kwè ke se lè mwen menm nan politik n ap konstwi pou n avanse pou ke n travèse etap sa yo. Epi pou gen dèz anons k ap fèt kote ke w ap di Senatè Latortue jisteman ebyen te itilize enfliyans li e pou ke li rive la. Donk ekout, M kwè se timoun piti ki pral kwè nan sa. Gwo batay ki difisil, fò nou rekonèt, paske se 2 gran peyi k ap fè dè anons dan lemonn antye, k ap eseye sal non moun. Men, mwen panse gen yon batay tou kote latèt alt fyè e fyè. Jan m te abòde peyi a, m te pote laviktwa ladan l, se konsa m pral abòde sa yo tou.